Talè a map pase sou tiktok m tande yon ansyen pastè kap konpare tèt li lèl te nan Jezi a lèl vin nan mond lan. Tande byen wi peyi a. Ki di lèl te nan Jezi li pat sanble anyen pandanl vin nan mond lan l vin fre. Salòp ou te salòp wi mon frè. Ou te kochon lè w te nan Jezi. Manfouben ou te ye. Lè w di lè w te nan Jezi a mwen menm nan kisa m ye. Gade lòm nan. Èske bon ou nèg ki pastè ou pa konn wè fòt non ou pa konn wè videyo m. Epi yo koke yo mètdam. Nou gon pakèt pastè San koutje ak pap benyen ki pap met bagay chè sou yo nou pran nap met chay sou do Bondye depi nou nan Bondye nou ka nenpòt jan epa vre moun ki nan Bondye ou dwe pi fre pase tout moun depi ou nan Kris ou sipoze fre. Yon nèg ap di w wi lè l te nan Jezi figi l pa t sanble anyen, pandan l vin nan pa l nan Kris ankò sanble bagay. Manti w ap bay. Ou nan Kris gon pakèt moun ki reziye yo. Mwen menm m pa preche levanjil reziye. Levanjil pito n lèd nou la pa vin preche l isi a. Pran m jan w wè m lan m pa preche isi a. M pa preche wayòm se la pou pòv. Pa gon moun la k pòv ki ka sove. Bon depi w prastè preche pa sa isi a nan legliz menm pran mikwo a nan m. Eske nou wè koze mesye.
Depi yon nèg m baw mikro isi yo di wayòm se la e pou pòv m pran mikro a nan menw pòv peche tròp pòv peche trò fasil ki moun ki grangou k ka ranpli yon legliz ki pa gen finansyèman li pa reponn li pa ka spirityèl. Tande byen peyi a. Depi yon pastè finans ou pa bloke pi spirityalite w bloke tou. Ou gen pwoblem ou paka peye kay ou paka manje ou paka bwe ou ka ranpli ki bò ranpli ou ye. Ou fou menm hahahahahaha.
An ou nèg ki gen apèl Bondye sou laviw epi tout afèw ap mal mache epi ou pral ranpli ki bò ranpli sa menm depim razè m paka ranpli ou mèt sasiyèt menm m pap di alelouya.
Si Dieu met un zouk ou pe wè nou.
Gade Depi m razè mizik la mèt ap jwe tout moun ap boule anlè ap boule atè la mwen menm toutan m pa wè pòch mwen gon bagay m pa ka ranpli prale ranpli men nan pòch mwen l ye. Vòlè konfime.
Son group?
Ouais son group. Moun fè levanjil grangou. Reponn!
M pral demanti nèg k ap di w yo. M ap demanti yo nan pasaj biblik. Nan Sòm 24, A l'Etènèl latè e sekè lè ranfèm, lemond e sekilabit. Anben sim pa nan Bondye a m pa ladanl. Jezi vin sou latèl pa rele yon pòv swiv li.
Woy woy m pat tande sa. Jezi antre kay yon nèg rele zache mesye bagay m wè zache gen lakay li bon pran nikodèm matye bon men men men nèg de pyè banm baw lòt gwo bagay jezi fè ankò. Ou te mèt pale.
Gon jèn gason kap pase anpil mizè yo jetel nan fòs lion yo jetel nan pi. Yo lage l, fanmi l pa bezwen l paske l pòv. Fanmi Jozèf jete Jozèf paske Jozèf se dènye pitit yon malere. Yo vann. Yo jete Jozèf. Jozèf pral vin wa e frè yo pral vin devan wa. E richès la k fè sa. Pòv pa gen ras. Si Jòb te ret pòv pa t ap gen moun ki t ap vin kote l. Se paske Bondye leve l ki fè moun konnen l la. Pòv pa gen ras tande. Ou janm wè yon pòv nan lari ki gen fanmi? Menm lè l siyen menm sinyati ak entèl l ap di e pa mwen e pa fanmi l. Sinyati a gran. Menm lè yo menm manman menm papa. Paske pozisyon l ye a pa gen moun k ap di l se fanmi l. Oh oh koupe ou mèt koupe l wi. Koupe l pou yo jwenn li John. Sa deranje m lè yon pastè di lè l te nan Jezi l pa t fre. E mwen menm, ou pa konn wè m? Lon nèg di w lè l nan Jezi, e mwen menm, sa w vle di se kèt. Ou pa gen stil tou pou fre tou non, ou ka. Frechè w pa depan de, de rad. Anmwe! Anmwe! Anmwe! Frechè w pa depan de rad w ap mete, fò w gen stil pou w fre. Ou ka gen rad chè sou ou epi w pa konn abiye. Ak yon ti moso pèpè ou kale tout moun. Ou ka gen bagay chè sou ou epi ou pa konn kòman ou pa konn abiye ou pa gen stil ou pa ou pa menm jan ak. Epi yo koke yo mètdam. M pral fè yo fè maji pou granmesi. M pral fè yo panse tout bagay yo ap byen mache. Epi lèm wè enmi an. Lèm wè moun kap chache touyem yo bon jan map ri. Lèm kontre moun kap fè maji pou touyem yo gon jan map rele wouyy.
Pa okipe oken pastè kap vin preche w levanjil kap di si w nan kris. Wap travay ou pa gen tan pou vin legliz kite travay la mantò vòlè. Bagay sa poko fini vre Letènèl vre Bagay la poko fini Letènèl o. Si yo di w pa gen tan pou fanmi w kite travay la mantò vòlò Nou dwe travay maten kon lanwit. Nap gen kont tan poun priye. Ou pa bezwen vin la pou lapriyè non. Men misye pale pawol.
Jezi pa bezwen. Selman ou konnen gen de prensip biblik fòw respekte yo. Lèw pap travay moun gadew trò mal. Lèw pa gen anyen wap fè moun tretew nenpòt jan. Ezakgèm mpa fè jèn pou moun plede vin nan jèn san w pa chache anyen pou fè. Ou vin legliz la la nou sispèk son malerèz ou ye, ou konvèti ou gen kat legliz nan menw ou nan antite, nou fè kalkil M gade mwen entèl son malerèz komite ki nan ti toye a pral fon reyinyon pou yo wè sa yo ka fè pou ou pou yo mete w nan lari al fon ti komès. A wap byen pale. A wap byen pale. Chache yon bagay ou fè. Ou paka moun Bondye pou sa pi mal. Moun pa konn vin aksepte Kris pou lavi ou pi mal. E paske n fè levanjil la mal, mwen menm nou jwenn mwen kap klere antèn nou, map met limyè sou nou. Woy woy bay bon bgy wi. Don m pa konn si w tande e si w ap tande e mot a mot. Map met limyè sou nou. Pa gen kesyon sèl pastè a kap fonksyone n pa fonksyone a. Kite legliz la. Jisteman an.
Evidaman an. Gen yon pastè kap chache yon pwoblèm avèm. M gon timoun m voye l lekòl kay pastè a, genlè e batis li oubyen advantis oubyen temwen jewova m pa konn sa l ye a. M pa konn ki relijyon pastè a. M voye yon timoun lekòl m pa voye l legliz ou. M tande yo di fò timoun nan vin legliz premye dimanch. Bon m ta renmen wè pam nan al legliz la. Pou m konn si e legliz m te voye l lan mwen pa lekòl m voye l. M gen posiblite pou m peye men Marianne. M ka peye men Laly. M ka peye Saint Louis de Gonzague. Men yo gen koutim yo depi timoun nan la fò l kominye fò l sesi m pa lan betiz konsa m rete m pa pral vyole prensip pa yo a. M chwazi yon lekòl met timoun nan. Si w pa t ekri nan papye w la di fò l te vin legliz epi anvan m te mete l lekòl yo pa ka vin di pandan lekòl w ap vin di fò l vin legliz. Legliz ki bò? Repons.
Ou mete l deyò lè m vini kale m kòb lekòl la nan anvlòp mwen pa fè m pale anpil m pa p pran priyè m pa p pran kantik. Woy woy bagay bon di wi. Donk se donk m pa konn si w tande E si w ap tande motamo. Di bonè.
M ap gentan voye l nan lòt lekòl. Kòman w di pou l vin nan legliz la? M ta kite pitit mwen al nan legliz potestan pou n ba l move mès? Reponn!
Pou n ka preche l Jezi ap vini, pou n ka preche l li pral nan paradi, epi n ap priye pou paradi men nou menm nou pè mouri?